Kòman w ye?
Trè byen, e ou menm?
Anfòm, gras a Dye. Ok. Jodi a nou kontan genyen w nan emisyon nou an. Mèsi.
Mwen menm se Patrice Pierre, mwen menm se psikològ, mwen se youn nan psikològ k ap ede moun avèk patoloji mantal yo, e keseswa e Plato Santral, keseswa e Okap Ayisyen.
Jodi a nou gen yon sijè ki trè sansib k ap fè aktyalite ke nou pral debat. Sijè ke nou gen pou pou nou se priz an chaj de strès pòs twomatik oubyen kòman w kapab pran swen yon moun k ap soufri avèk yon strès pandan ke l te viv yon gwo evènman ki te make lavi l. Se sijè sa ke nou pral wè avèk moun nou yo. Ok dakò merci. Nou chak ki la, nou pral konprann kisa sa ye, kisa ki gen ladann lè yo pale de strès pòs twomatik, menm jan psikològ la sot di l, lè yon moun sibi yon strès pòs twomatik apre yon bagay ki difisil ke l viv nan vi l, petèt se pa rapò avèk yon lanmò, petèt ke li ka se yon aksidan, li ka nenpòt lòt bagay tou, men nou pral vini avèk plis pou ou pou ka konnen plis de sijè sa. Ok, premye kesyon nou genyen pou ou Doktè, humm, Psikològ Patrice, se kisa strès pòs twomatik la ye daprè ou? Dabò map di nou strès pòs twomatik la se yon, se yon maladi, donk se yon maladi ki touche moun nan E maladi sa a li gen gwo enpak ke swa sou moun ki malad la, ke swa sou moun k ap viv ansanm avèk moun ki malad la. Donk si n pa, pou n pale de strès pòstwomatik, donk se yon ansanm de reyaksyon kò moun nan genyen e reyaksyon sa yo, yo pa lòt se aprè moun nan te viv yon evènman kote ke evènman an se te yon evènman ki twomatik. Donk pou nou kap pale de strès pòs twomatik pi byen toujou fòk nou konnen egzakteman kisa ki yon evènman twomatik. Donk evènman twomatik yo yo anpil si n ta pran tan pou n kapab di tout evènman twomatik yo sè si nou ta va gentan fini. Men n ap pran kèk egzanp yon evènman twomatik kisa l ye se yon evènman kote ke moun nan te ka mouri oubyen moun nan ap asiste moun k ap mouri. oubyen yo fè moun sa dè menas de mò, oubyen moun sa tou li viktim de vyolans ke swa vyolans seksyèl oubyen lòt tip de vyolans yo. Donk sa yo se kategori de evènman twomatik e kategori sa yo tou nou kapab konsidere yo an 3, se katastwòf natirèl, donk nou konnen tranbleman de tè se yon evènman ki vrèman twomatik, Nou konnen tou tsunami, inondasyon, sa yo se evènman twomatik ki fè pati de katastwòf natirèl yo. Gen dezyèm kategori evènman twomatik yo, se aksidan, aksidan ke moun fè, aksidan imen oubyen aksidan teknik, tankou yon moun nan lari, li nan machin, epi machin nan fè aksidan, te gen 20 moun nan machin nan, gen 15 moun nan machin nan ki mouri, e 5 moun sa yo ki rete a, se. Se 5 moun ki gen posiblite pou yo kapab devlope yon twoub de strès pòstwomatik. E gen yon lòt kategori, se vyolans moun fè sou moun, tankou maltretans, tankou abi, tankou sekestrasyon. Donk e de no jou nou konnen trè byen kidnaping se youn nan evènman twomatik yo e de no jou nou jwenn anpil ka e ka sa yo fè nou pran radyo, fè nou pale ansanm avèk gwoup jèn, fè nou pran televizyon, fè nou fè plizyè prezantasyon keswa nan legliz, keswa nan lopital, keswa nenpòt kote pou nou eseye sansibilize popilasyon an si toutfwa yo ta va gen yon moun ki gen yon twoub de strès pòstwomatik pou yo konnen egzakteman kòman yo kapab ede. Ok.
E mwen ta renmen konnen, kijan w ka rekonèt sa lakay yon moun? Ok. Donk, pou kapab konnen egzakteman si yon moun gen yon twoub de strès pòstwomatik oubyen yon strès apre yon gwo chòk, jan mwen te di a gen ansanm de reyaksyon. Gen ansanm de siy, gen ansanm de senptom, donk fòk ou konnen. Donk, menm jan gen 3 kategori de evènman twomatik, konsa tou gen 3 kategori de senptom. Donk, yonn nan kategori senptom twoub de strès pòstwomatik oubyen strès apre yon gwo chòk, se revivisans. Donk, evènman twomatik la, se moun nan toujou gen lenpresyon l ap viv evènman an nan panse l. E revivisans sa a fè ke li gen de souvni repetitif. Li toujou gen souvni ki lye a evènman an kote ke l te ka mouri oubyen kote ke li te wè moun ki t ap mouri, kote ke yo te fè vyolans sou li, kote ke yo te fè kadejak. Sou li kòm kadejak se yonn nan evènman twomatik. Donk evènman sa toujou nan tèt li e pafwa menm lè l ap dòmi li gen dè kochma ki asosye a evènman sa a e flashback yo toujou rete konstan. Sa se premye kategori m te kapab di de siy avèk sentom ki lye a twoub de strès pòstwomatik la. Gen yon dezyèm kategori se evitman. Donk lefè ke moun nan te viv yon evènman twomatik oubyen li te li te sibi yon yon yon agresyon seksyèl ou di mwens li te li te fon li te fon aksidan machin oubyen yon tranbleman de tè ou di mwens yon sounami yon inondasyon kèlkonk donk li toujou ap evite espas e eeanm kote sa te pase a donk li evite tout sa ki kapab raple l de evènman an m ap pran egzanp si moun nan te anndan yon kay epi eeanm Malerezman, tè a tranble, te gen anpil moun nan kay la ki mouri. Donk Oral ap toujou gen tandans pou l pa rantre nan kay sa a ankò. Donk moun sa a tou li te fè yon aksidan machin e aprè wè l toujou gen sansasyon se menm bagay yo k ap pase sa k fè li pa janm vle monte machin, sa ka rive ke li pa chwazi vwayaje nan machin. Donk sa se se evite l ap evite tou sa yo. M ka pran egzanp si yon lòt yon tip de vyolans yo tankou vyolans seksyèl ke nou konsidere kòm kòm yon kòm yon kòm yon evènman twomatik. Donk yon fi ki te viktim de de vyòl oubyen dagresyon seksyèl oubyen de kadejak Li toujou gen tandans, si se nan zòn sa a sa te pase, li pa vle pase nan zòn nan ankò. Donk, si mesye yo oubyen gwoup mesye yo ki te fè vyòl la sou li a, donk se te yon gwoup ki te mete, ki te abiye tèl fason, depi yo wè yon moun ki abiye tèl fason, non sèlman l ap reviv sa nan panse l, e anplis l ap evite tout espas kote ke l te kapab rankontre jan de moun sa yo. Donk sa yo se dezyèm kategori a. E twazyèm Kategori a se ke moun nan gon ipèvijilans, li ap veye tout tan. Donk sa te pase la a epi wè l rete konsa a, li gen reyaksyon sursaut, de tanzantan sa vin fè ke li gen palpitasyon kadyak pa rapò a tout siy fizik ke li kapab devlope akoz devènman twomatik la. Men ou sot di yon bagay la, dèfwa moun nan kòmsi li konn santi dè palpitasyon, sa konn rive m ke m strese, Nan yon pwen ke m santi kè m ap bat a yon nivo ke m santi m pa ka respire e m raple m yon lè mwen menm pèdi konesans. Wi, gen posiblite pou sa.
Ki jan w panse ou kapab trete? Ok. Se sa.
Yon moun. Ki jan ou kapab trete yon moun ki gen yon twoub de strès pòs twomatik? Pou w kapab trete yon moun ki gen twoub de strès pòs-twomatik, li enpòtan pou w kapab gen plizyè pwofesyonèl de lasante. Tankou w ap bezwen medsen, w ap bezwen psikològ, w ap bezwen psikoterapet, w ap bezwen travayè sosyal, w ap bezwen pafwa tou, si lefè, w ka menm bezwen yon psikyat. Sa pral depann nan ki nivo strès sa ye ansanm avèk moun nan. Donk pou w kapab trete moun sa, li enpòtan pou w kapab fè yon evalyasyon medikal. Donk lè w fin fè evalyasyon medikal la, donk se si yon medsen ki fè evalyasyon medikal la, Ap gen enfòmasyon ke pasyan an te sibi yon evènman twomatik. Imedyatman, medsen an konsyan de sa, l ap tou fè referans lan a psikològ la e lè sa psikològ la pral fè yon evalyasyon sante mantal pou pasyan an kote ke li pral gade siy avèk sentom ki lye a twoub de strès pòs twomatik kòm patoloji e sa ki enpòtan tou, ou pral gade dire a. Pral gade kòman moun nan fonksyone apre twoub de strès apre evènman twomatik la. Donk e lè moun yo sibi ou di mwens lè moun yo sibi yon evènman twomatik, donk gen yon sekèl yo rete nan lavi moun nan plis ke yon mwa. Moun nan gen plis ke yon mwa avèk siy avèk senptom ke mwen sot di. tout a lè a e pwi nou menm tou nap gade nivo e soufrans lakay moun yo, lepli souvan lè moun yo ap viv avèk twoub de strès pòs twomatik yo gen yon soufrans klinikman siyifikativ imedyatman parèt devan moun nan wap wè son moun e kap soufri avèk maladi a ou pral gade nivo fonksyònman moun nan eske moun nan fonksyone donk. Une fwa ke ou gen tout enfòmasyon sa yo, ou gen zouti ke ou pral pase, se de tès ki pral di egzakteman men ki patoloji moun nan genyen ki se twoub de strès pòstwomatik. Imedyatman ou genyen dyagnostik maladi a, epi ou genyen pou ou kapab mete moun sa sou medikaman si ka nesesite medikaman. Apre moun sa gen de medikaman ke lap pran, li gen de psikoterapi ke psikològ la pral fè ansanm avèl. Youn nan psikoterapi ke nou kapab itilize

Donk ou ka mete terapi sa yo an evidans. Apre psikoterapi yo, nou gen psikoedikasyon ke w ap fè pou moun ki sibi evenman. Wi, se la m ta pral rive. M ta pral mande w kòman w ka akonpanye moun sa yo. Egzakteman.
Fòk moun nan gen psikoedikasyon ki fèt pou li. Donk fòk li konnen egzakteman siy avèk senptom ki lye a maladi a. Epi ou menm tou fòk ou fè psikològ la tou li dwe fè psikoedikasyon pou paran oubyen pou moun ki akonpanye malad la. Paske le pli souvan lè moun yo gen jan de reyaksyon sa yo antouraj yo konn pa byen. Difisil pou konprann yo tou. Egzakteman, konn pa byen konprann yo, konn gen de jijman sou malad la. Non sèlman moun ap soufri ansanm avèk patoloji a epi L ap soufri ansanm avèk jijman e kominote a. Donk sa sa enpòtan pou fè psikoyedikasyon pou malad la. Epi gen de teknik ke nou kapab toujou ede malad la tankou teknik relaksasyon. Donk ou kòmanse fè relaksasyon pou malad la depi nan klinik lan. Ou ansenye l sa pou lè l lakay li pou l kapab toujou fè egzèsis sa yo. Tankou meditasyon pou moun nan aprann medite parapò a evènman ki te pase l la e kisa l kapab tire de evènman paske nan literati yo fè konnen ke yon moun ki viv yon evènman twomatik yn fwa ke li soti de evènman sa yo li gen kapasite de rezilans ki kapab fèl fè fas avèk lòt evènman twomatik ki ke li menm lap pi byen jere si ke li te byen jere li te byen viv premye priz an chaj ki te fèt la donk sa yo se ansanm de teknik ke nou kapab fè yo epi nou konn. Ankouraje moun yo manje de fason ekilibre, fwi avèk legim yo, e toujou manje byen. Donk, fè egzèsis fizik, epi natasyon. Donk, li vrèman enpòtan pou moun sa a naje, paske lè ke ou naje sa ede ou. Dans, donk tou sa yo se ansanm degzèsis e ansanm de teknik. Ki pèmèt pou l evakye, ya. Egzakteman.
Dakò.
Apa de. Kmsi moun nan wè psikològ, fè terapi, eske yo gen yon lòt de fòm de medikaman, yon lòt de fòm de tretman ke moun sa ka pran? Yeah, anfèt gen medikaman ke medsen tretan oubyen psikyat la, sa pral depan de moun kap fè prizanchaj la kap ba li. Yonn nan medikaman yo se les antidépresseurs ki ede anpil. E sitou nan menm kesyon medikaman yo, yo fè konnen ke selon literati yo fè konnen ke Lè medikaman an konbine ansanm avèk TCC, ki se teknik kognitivo-konpòtemantal kòm yon psikoterapi, donk sa bay plis rezilta. Rezilta yo plis efikas, donk m panse ke medikaman an yo vrèman enpòtan k ap ede moun nan jere imè li, k ap ede l jere anksyete ki lakay li parapò a evènman ke l te viv la. Dakò. Ki jan ou panse yon moun, ok gen moun ki sibi strès la ki rive nan yon nivo Nou ka drive nan stad depresyon. Mou gen moun ki konn rive a preske fè suisid. Exactement. E ki jan ou panse Kamsin ka ede moun sa?
Wi, merci se yon trè bèl kesyon. Jan mwen, jan mwen di, se ke twoub de strès pòs twomatik, li gen, gen anpil lòt e siy, gen anpil lòt senptom ki lye a lòt maladi. Ok. Donk depresyon se, se, se yonn nan, se yonn nan maladi ki mache oubyen ki asosye a twoub de strès. pa twoub de strès pòs twomatik. Sè ke lè moun nan ap viv evènman sa a, lè moun nan toujou ap viv evènman sa a nan panse l, li gen ansanm de siy e senptom ki lye a depresyon. E yonn nan siy ki vrèman pètinan nan kesyon depresyon an se swisid. Donk, le fè ke moun nan wè l ap soufri tout tan, li konn menm panse vle tiye tèt li. Donk, lè l vle fè sa, ou menm antanke klinisyen, lè w gen enfòmasyon sa a, se pa yon enfòmasyon ke w ka jwe ansanm avè l, se yon enfòmasyon ki vrèman pètinan, dan la mezi ou, ou menm kòm psikològ, ou pral fè yon plan de sekirite pou ede moun sa a jere tèt li paske nan moman la l pa ka jere tèt li donk se sa k fè ou pral alète paran e malad la se yonn nan rezon ki fè ke nan travay nou kòm psikològ nou pwomèt pasyan an konfidansyalite tout sa n ap di yo ap rete antre nou men si gen swisid ke ou pral touye tèt ou nou oblije entèveni yon lòt fason egzakteman nou oblije di pasyan an nou pa ka kenbe enfòmasyon sa a pou kont nou nan sousi pou nou kapab pwoteje ou n ap oblije pataje sa ansanm avèk pwòch ou yon fason pou yo kapab edew jere sa. Donk si gen omisid tou se pa santi pral tiye lòt moun, donk enfòmasyon sa yo se enfòmasyon ki vrèman pètinan ke nou pa ka kenbe yo pou nou. Donk se sak fè e apaw de twoub de strès pòs twomatik la, li enpòtan tou pou nou kapab mete an evidans IPT ki se yon terapi kap ede moun nan avèk depresyon an tou. Paske moun nan kapab gen stress post traumatique e li gen depresyon an menm tan. Ah ok dakò.
Antouka, kòm nou byen tande li, m panse nou aprann anpil de sijè sa ki se stress post traumatique. Men yon bagay map di, m di mwen menm nan fason pa m, nan teknik pa m, menm si m te kòmanse viv kòmsi yon terapi, men m te vin kanpe, Paske m te vin fè l yon lòt fason nan souri plis. M panse eske sa se pa youn nan remèd tou ki ka petèt ede de seri de moun tou. Egzakteman, egzakteman. Se enteresan madam. Se ke youn nan terapi ke mwen toujou mete an evidans se se rigoloterapi. Ou nan espas, ou ap ri, si se yon nan reyisyon ki fè ke mwen toujou. Ankouraje teyat pou ka al nan reprezantasyon teyatral kote ke ou ri nan teyat la, ou al nan yon konsè, ou ri nan konsè la, wap gade yon atis kap pèfome, ou santi w alèz sa ap pèmèt ou ede ou jere strès ou. Donk an pasan map di tou. Tout stress pa e trouble de stress post traumatique. Donk gen stress, normalman nou bezwen stress. Se de la vie quotidienne.
Exactement. Nou bezwen stress pou nou kapab viv. Se ke se youn nan rezon ki fè ke yo rele stress sa stress positif paske fòk ou fòk ou gen stress pou kapab viv. Donk gen yon stress ki yon stress aigu ou ka fè anviwon mwen de yon mwa avèk reyaksyon sa yo mwen sot di a men ki pa tèlman deranje ou konplètman pa rapò a trouble de stress post traumatique la. Men trouble de stress post traumatique la se yon stress ki vini Apre yon gwo chòk oubyen apre yon gwo evènman, kote ke moun nan te ka. Pèdi yon pwòch ki trè trè trè pwòch pou li, sa yo youn se youn nan rezon ki ka pèmèt ke moun nan viv sa tou. Psikològ Patrice Pierre, Gen de seri de moun ki ap viv strès la nan yon fason ki tèlman difisil, moun sa rive a dekoupe po l, kijan ou panse nou kapab ede moun sa? Se se se se sa mwen mwen di se ke twoub de strès pòs twomatik la lè moun nan ap viv li pafwa li konn gen de retrè sosyal lè li gen de retrè sosyal ou menm ki nan antouraj li ou pa tèlman gen kontwòl li e lè ou pa gen kontwòl li li konn gen konpòteman otomitilatwa kote ke lap blese lap blese kò donk sa se yonn nan e siy ou ki asosye se yonn nan patoloji ki asosye a twoub de strès pòs twomatik donk gen moun tou ki konn gen yon twoub de strès pòs twomatik poul kapab konble estrès sa, oudimwens pou l kapab evakye l de estrès la, l panse l kapab evakye estrès la avèk alkòl. Donk, chak maten li leve, fòk li bwè de twa, de twa, de twa, de twa boutèy alkòl. Oubyen chak swa avan l dòmi, fòk li bwè de twa boutèy alkòl, paske li panse ke alkòl la ap ede l ansanm avèk estrès la.
Epi, la se yon lòt pwoblèm. A lavni, li kapab devlope adiksyon avèk alkòl sa ki se yon lòt patoloji a twoub estrès pòs-twomatik la. Gen anpil lòt patoloji ki kapab liye a twoub estrès pòs-twomatik la, moun nan kapab genyen estrès la, li pa ka dòmi, sa ka vin, sa pwodui yon twoub di somèy. Donk sa yo se ansanm de twoub ki asosye a maladi ke nou rele twoub de estrès pòs-twomatik la. Mèsi. Daprè ou, Psikològ Patrice, ki jan de moun twoub sa afekte plis?
Twoub destrès pòstwomatik touche anpil timoun. Donk, gen timoun ke nou konn wè ki gen konpòteman e ke nou pa tèlman byen konprann. Pafwa nou konn di se dyab k ap manje yo oubyen se yon beny yo bay yo. Men se parapò a yon twoub destrès pòstwomatik ke li genyen. Sa k pase? Donk, si timoun sa malerezman li nan yon fanmi kote ke Manman l avèk papa l, non sèlman yo pa konprann li, manman l avèk papa l ap goumen, ap batay tout tan devan l, timoun sa a li kapab devlope twoub de strès pòs twomatik. E fi yo tou, nou konnen kòman fi yo trè vilnerab, donk yo kapab viktim de nenpòt tip de vyolans e vyolans
sa yo kapab genyen enpak sou sante mantal yo. Konsa tou gason, nenpòt gason tou kapab viktim de strès pòs twomatik. Men fi avèk timoun, donk se kategori ke nou kapab di ki plis touche pa maladi sa. Ok, lè konsa, lè timoun nan li afekte pa pwoblèm sa e ke li nan yon milye kote ke paran pa ka konprann sa l ap viv la? Ok. Donk yonn nan, si se, si, si tout fwa ke, si se yonn rezon ki fè ke nou te di apwòch ke nou, nou, nou, nou bay la se yon apwòch e biyopsikososyal, se sa ki fè gen travayè sosyal ki pral fè etid teren, ki pral gade egzakteman kòman timoun sa a ye nan fanmi nan. Donk imajine yon timoun ki nan yon fanmi kote ke paran l ap maltrete l. Pa gen lòt chwa se retire timoun sa a nan fanmi sa a mete l nan yon fanmi ki pral byen trete l. Donk nou tout te konnen ti sentaniz kote ke yo pran yon timoun ke y ap mal viv ansanm avè l nan kay la. Donk ti sentaniz se deja yon timoun ki ta dwe soti nan espas kote li ye a. Donk sa yo se. Aksyon ki dwe fèt pou kapab ede moun nan retabli oubyen kapab twouve bòn sante mantal li, se retire moun nan kote ke l ap sibi evènman twomatik la. E pa rapò avèk jan de moun sa oubyen jan de pèsonalite sa yo ki la, ou di ki sou tèren, k ap, èske yo toujou, yo toujou fè sa? Ya, yo toujou fè sa paske prizanchaj la pa ka fèt sèlman lopital la. Yeah, se sa mwen ap di. Yeah, lè priz an chaj la fèt lopital la, sè sur medsen an gen apwòch li, psikològ la gen apwòch li. Donk, gen yon apwòch kominotè, gen yon apwòch nan anviwònman malad la, kote malad la viv. Paske gen yon ansanm de moun ki gen yon patoloji oubyen ki gen yon maladi mantal, se pa rapò a milye kote y ap viv la ki ba yo maladi a. Donk, si se milye a ki koz la, se retire moun nan nan milye a, imedyatman ou retire l nan milye a, donk, l ap, l ap, l ap, li pwouve, egzatteman, pandan ke l ap swiv ansanm avèk psikològ pou swivi yo. Ki konsèy ou panse ou te ka bay a chak moun ki gen pou swiv, m panse ki gen pou swiv e ki pral swiv emisyon sa a, pa rapò avèk sitiyasyon jan peyi a ye a, sitiyasyon kritik sa a, ki konsèy ou pou yo? Bon konsèy m ap, m ap, m ap bay chak moun k ap swiv emisyon sa a, se ke lè yon evènman konsa pa pase yon, yon, yon moun, ou menm ki viv, k ap viv akote moun sa a, se pou w t premye sipò pou moun sa a. Fòk moun sa ka konte sou ou. Paske yon moun k ap viv yon yon evènman twomatik, donk se yon moun k ap soufri e soufrans lan li vizib. Ou menm ki bò kote l, ou menm ki gen chans suiv emisyon sa a, ki gen un peu de konesans pa rapò a patoloji sa a, donk se ede moun sa a e oryante moun sa a yon sant oubyen a yon lopital kote ke l ap jwenn yon prizanchaj e pliridisiplinè, kote ke l ap jwenn medsen, l ap jwenn psikològ, travayè sosyal, psikoterapet e ot k ap ka ede l soti nan sitiyasyon difisil ke l ap viv la. Eske gon dènye bagay ou tap renmen di nou? Bon, sa mwen ta renmen di, se ke evènman twomatik yo, yo chak jou, e yo enpe patou dan le mond. Donk, si tout fwa nou ta va konnen yon moun ki te kapab viv yon evènman twomatik, jan mwen sot di yo, yon tranbleman de tè, yon kidnaping, yon agresyon seksyèl, donk, yon aksidan machin, kote ke l te ka mouri, kote ke l te viv e moun k ap mouri devan l. Donk yon kay ki pran dife, li gen plizyè moun anndan kay la ki brile. Donk pa ezite rantre an kontak avèk nenpòt psikològ paske nenpòt psikològ ki gen kapasite oubyen nan domèn klinik k ap ede. Donk imedyatman li jwenn jan de ka sa yo, l ap aji rapid paske pi bonè se granm maten. Mèsi anpil. E si ta gen yon moun ki ta vle antre an kontak avè w, kòman l ap ka jwenn ou? Ya, pou yon moun, si tout moun ta bezwen antre an kontak ansanm avè m pou yon patoloji mantal oudimwens yon moun ki gen yon pwoblèm mantal ki ta renmen swiv oubyen swiv yon psikològ oubyen fè yon evalyasyon an sante mantal, moun sa a ap rele m nan nimewo m ki se plis 509 44 51 32. 11 oubyen moun sa tou ka ekri m sou adrès imel mwen se patricepierre 19 a commercial gmail pwen kòm. K, M vrèman vrèman santi m M santi m jwenn m jwenn depase Mèsi anpil Mèsi anpil psikològ. Mwen di mwen di madam Vita mèsi pou envitasyon an mwen di tout Sa fè nou plèzi. Yeah mwen di tout moun e ki te akonpanye nou pou bèl emisyon sa a mwen di nou mèsi e se toujou yon plezi pou mwen m kapab pataje avèk popilasyon an e pou m kapab ede yo non sèlman jere maladi mantal yo e tout lòt pwoblèm ke yo te ka genyen nan relasyon moun avèk moun. Mèsi bokou. Mèsi a nou tout ki t ap gade. M panse chak moun ki pral gade la ap aprann plis e ap konnen kijan pou yo jere tèt yo parapò avèk strès pòs twomatik Ki prevansyon yo ka pran? Ki jan yo ka jere li pou evite de moun ki petèt pral fè swisid, oubyen ki ka fè de seri de bagay ki pou al fè tèt yo mal? M panse psikolòd Patrice Pierre Louis pote anpil konsèy pou nou, anpil solisyon, li pote de terapi ki ka pèmèt ke nou ede vi nou pou nou rete nòmal pa rapò ansanm avèk de seri de bagay ki ka vini fè fas ansanm avèk lavi nou. Mèsi anpil, se te yon plezi. Plezi pataje,